Bon, bonswa, bonswa pou tout espektatè Zangloue Image. Ke mwen prezan la a, e kote anko nan Franck Etienne, donk ki ap fè vant siyati l, kote gen anpil moun ki te kont deklarasyon misye te fè dènye jou yo, men malerezman ki pa t konprann pou ki rezon e ki rezon misye te reyaji kòm sa. Misye te just di l parapò ansanm avèk jan sa ye pou li menm nan dènye moman yo, nan dènye jou yo. E m kritike anpil tou moun ki pat chwazi pou ankouraje l. Mwen menm m te chwazi m fè lesansyèl. M pat wè pou m te fè kritik sou kèk jan sosyal medya yo. M te wè fòk prezans mwen te la pou m te pale, pou m te felisite, pou m te ankouraje aktivite a. Donk sa fè yon gran plezi pou mwen lefèt ke m prezan la jounen jodi a e m vle ankouraje Franck Etienne. E se se youn nan rezon ki fè mwen vin la, mwen vin achte yon liv omwen jis pou m ka kontanple, pou m ka ankouraje aktivite a.
Kisa w konprann de anpil moun, anpil ti jèn yo ladan yo ki pa enterese a li? Ou menm ou prezan la, kisa w ap di, kisa w ap di jèn sa yo? Bon, mwen menm, antanke yon jèn jounalis de pwofesyon, antanke yon jèn gad, avangadis, antanke yon jèn ki fè pati de yon seri de òganizasyon k ap lite, m fè pati de plis de 75 pousan de la popilasyon, antanke jèn, mwen menm m toujou di l, fini les classes, mais vive la lecture! Donk tout sa ki genyen se nan liv li ye. Toutotan yon nèg ka li, toutotan yon jèn fanm ka li, donk se li, donk jis pou ka aprann, pou ka mye adapte w a lavni, pou ka mye konprann. Konesans se nan liv sa chita. E sesi se youn nan rezon ki fè m te prezan la. E m ankouraje tout jèn, kèlkeswa nan tout nivo, nan tout entegralite, donk toujou li. Paske tout an nan vi n, nou dwe toujou lekòl. Nou dwe toujou aprann, donk pou avni nou demen si Dye vle. Priyorite an donk se li e liv. Donk se sa ki priyorite E se baz fondamantal de la vi. Donk se li e liv. Donk se sa k fè slogan nou se Fini les classes mais vive la lecture. Donk m pa ka di, m pa gen mo pou m ta di. Donk se yon ikon, se yon senbòl, se tout bagay, se yon papa. Donk se lavni, se yon demen. Donk se sa k fè jodi a la n prezan. Fòk Etienne pou mwen menm se yon On dye terès pou mwen menm. Èske w konprann sa m vle di w a? Donk, se yon bagay ineksplikab, se yon bagay ke nou pa ka konpare, men malerezman gen anpil moun ki pa teni kont, ki pa konprann sa ki la a. Donk, se sa k fè nou menm nou la antanke valè, antanke jèn Kore Dèlma, platfòm politik, se sa k fè nou la antanke Jojo Promo tout kote, nou vin ankouraje aktivite sa la. Se paske valè konn valè, sa k fè tout ekip lan la a, nou prezan jounen jodi a, nou vin ankouraje aktivite Frankétienne lan. Men kisa w panse ki dekouraje jèn yo ki pa ki pa anplwaye nou ni li kisa w panse ki pwovoke tout sa? Bon dabò gen yon barèm, barèm nan li nan politik e sak fè wap wè kèlkeswa onivo palman ayisyen wap wè gen yon seri de senatè, depite kap di kilowat de wout, kilomèt kouran Èske w konprann? Donk, marèn nan se la. Se paske nou gen yon ekip vwayou, nou gen yon ekip kantite neglijab, nou gen yon ekip mòd desepsyon ki reprezante n, kèlkeswa nan nivo de politik la, kèlkeswa a la majistrati, o sena, a la prezidans. Wap wè yo mete yon barèm pou nou menm lajenès ki se plis de 70 pousan de la popilasyon. Yo di pou ke w kandida a la majistrati, omwen fòk ou gen plis de 18 an. Yo di pou ke w kandida a la depitasyon, fòk ou gen plis de 25 an. Yo di pou ke ou kandida o sena fòk ou gen pli de 30 an e a la prezidans fòk ou gen pli de 35 an donk la apati de la gon barèm kote yo di ke moun ki kalifye, moun ki kapab, moun ki valab, ki reprezantab donk nou pa ka reprezante nan okenn entegralite se sak fè mwen menm mwen toujou ap pwone yon mouvman donk ki se Kesyon de yon revolisyon, yon revolisyon sosyal pou lajenès ki se plis de 70 pousan de lapopilasyon pou n di ke n ap chase sistèm votou, sistèm chakal ki la, ki fè n ap viv tankou mou chavèz sou latè a. Nou bezwen de moun ki valab kèlkeswa tankou Frank Etienne, tankou m jèn Corey Delma, donk pou n kapab pran gad peyi a, donk pou n kapab avanse, pou n ka mete peyi a sou ray devlopman pou ke nou gen yon lòt Ayiti tou nèf jan ke nou swete l lan.

Donk antanke jèn 80 yo, 91 yo an montan, donk mesaj lan, li klè, se sa k fè prezans mwen la jounen jodi a, se kesyon de li, achte liv, kwè nan liv. E pandan ke n ap itilize sa ki rele telefòn, rezo sosyo, itilize l nan bon sans, pa itilize l pou detwi. Se sa k fè nou kritike dènyèman yon seri de enfliyansè sou sosyal medya yo ki ap. pran non yon seri de jèn militan politik k ap milite, ki ap denonse de deriv pouvwa pase, pouvwa fatra, pouvwa chakal, pouvwa votwou. Donk mwen tou pwofite de moman sa, de tan sa pou m fè solidarite a yon jèn ki se Ti Chapo, yon militan politik ki site sa li m konnen, gen de jèn jounalis, gen de enfliyansè donk ki kèlkeswa site non misye nan kontèks negatif. Donk e ke nou tou fè solidarite avèk li sou pwen sa e ke nou konseye tout jèn, tout moun nèt san diseksyon achte liv. Li. Donk se sa k fè mwen menm mwen la, prezans mwen la, mwen vin ankouraje aktivite fantesyèn lan, donk yon fason pou ke mwen di n se nan liv konesans chita. Nou dwe li, nou dwe pran liv, nou dwe li donk jis pou n ka aprann mye de nou menm ou lòt moun, pou n ka yon lòt sitwayen ou lòt moun. E donk tout moun konnen l deja, donk se nou Jojo, gen sou nou pran de Jojo Promo tout kote, mèt enfòmasyon. Ok se sa w vle di, dakò.